M gon paspò ameriken ki gen foto m ki gen non m sou l kap gen non ki pa gen Jimmy Cherizier koupe sa fè tiktok m gon paspò ameriken ki gen foto m men ki pa gen non Jimmy Cherizier a Kòman? M pa bezwen di nou kòman m rele Mwen gen pou m kite peyi sa il sifi ke mwen sispann pale radòt Paul revolisyon an mwen sispann mande kay pou moun mwen sispann mande dlo Il suffit kem tounen otkou sistèm nan kite peyi a talè adolesan adolesan adolesan adolesan adolesan nap nap diw pawòl nap diw pawòl pou aprann ou mèt pale non banm sou sim tap kitel m ta prale sa map di a ki koupe tande tande tande tande adolesan adolesan sa map di a koupe l fè tiktok mwen gen mwen gen mwen gen yon paspò Mwen gen yon paspò ki gen non m sou li, non m genyen an ki pa Jimmy Cherizier men ki gen foto m sou li. M pa konn si foto a bab, si l san bab men l gen foto m sou li. E ke lè m rive, lè m rive, lè m rive sou kontwa, lè m rive nan peyi m, y ap di m welcome home, you are welcome. Adolesan, m gen yon paspò yon peyi nan men m. Paspò peyi m gen nan men m lan, Lè m antre nan peyi a, lè m fin travèse, lè m antre nan peyi a, y ap sèlman di m Welcome home, ay se m antre lakay mwen. M ka pa rele Jimmy Cherizier, m p ap rele Jimmy Cherizier, m ka gen yon non anglè, m ka gen yon lòt non, men m pa konnen. Men m ap antre nan peyi a. Èske sou paspò m nan m gen bab? Èske m san bab? Men paspò m la. Men poum gen paspò sa nan menm poum ta ka ba nou prèv la, poum gen paspò sa nan menm poum ta ba nou prèv la, fòk mta sispann fèmen djòl mwen poum pa janm ouvè djòl mwen pale de revolisyon ankò. Poum ta gen paspò sa nan menm, poum ta gen paspò sa nan menm, fòm ta sispann ap mande dlo pou tout moun. Poum ta gen paspò sa nan menm, fòm ta aksepte bay vitelòm. Poum gen paspò sa nan menm, fòm ka livre lanmò san jou. Seke Jimmy cheri se babekyou pap fè. Mèsi anpil adolesan e ou ka toujou ret anba live la pou pa di nou vo ale n respekte w anpil. Sa jounalis yo di konsa fok yo ta lage fotol misye son kriminel.
Se lanmò a sèlman. Gen moun ki va pale, men sa pa pase kote lanmò a sèlman. Imajine, fò nèg yo konsyan wi. Chris, Chris, banm kore Jeff avèw. Banm kore Jeff. Ou konnen live la e live nou li ye. Mwen, mwen moute poum kore nou. Banm kore nou. E nan machin mwen ye wi. Banm kore nou. E nou sonje yon polisye ki te mouri bò relax nan yon kesyon ki te vin achte fritay. e ke kite nan ki te nan altèkasyon ak yon polisye pa e li ki te fizye l li te vin achte li te vin achte fritay nan diskisyon diskisyon yo te youn te tiye lòt m prale prèske 3 zan m ap peye lekòl pou pitit polisye a pandan y ap di w gang gang gang bandi an moun ka toujou di e polisye m te ye m fè l. Mwen menm mwen viv nou menm yap rele gang yo mwen viv nèg yap rele bandi yo valè valè sipò nou bay lapolis valè ede nou ede lapolis e jodi an e Jeffson tap di yon bagay la kel te Teriel kel te Morvan moun sa yo kap pale yo nèg sa yo ranplase lapolis la lapolis se an fonksyon de sa nèg sa yo di wi lapolis la reyaji. Alèz alèz.
Lapolis pa mennen ankyèt ankò non. Lapolis pa mennen ankèt, se kisa Theriel di, se kisa Morvan di, epi lapolis reyaji. Sa Theriel e sa Morvan di. Lapolis gen 2 sèvis de ransèyman, tou lè 2 pa nan peyi a, tou lè 2 a letranje. Se Theriel a Morvan ki sèvis de ransèyman lapolis. Non, Morvan nan chèf li ye mesye. Nou wè papa Morvan mouri, Se chef de la police la te bon kot morvan. Alez morvan gen chef li ye. Bon men ti gwo kris sa ol fasil pou konprann se menm jan a teriel telus e menm jan avek pierre esperans men sak fè nèg sa yo pwisan konsa pi fò o grade nan la polis yo yo nan koripsyon yes yo toujou ap chache akwentans jounalis ak akwentans dwa moun on fason pou pa fè rapò pou pa denonse yo. Kounya une fwa ke papa Morvan mouri nèg la al nan antèman an sa vle di son bon zanmi Morvan paske yo di sè nan ladvèsite kon rekonè lè vrè zami si papam mouri ou vin fè solidarite avèm ou se bon zanmim kounya ebyen ok nenpòt dosye k genyen depil konsène depil konsènem Morvan pap pale paske lè papa Morvan mouri m t ale alèz.
Nan ki konbinezon nou pran. E menm jan tou pou Pierre Espérance. Depi Pierre Espérance di, di tèl moun e bandi, arete l. Yo di e bandi ou ye arete w paske la rezon è senp, si nou pa fè sa, Pierre Espérance ka fè rapò, li voye nan depatman deta, li voye nan Loni pou nou.
Mare banm di w jodia jodia banm di w jodia fok nou fok nou konbat sa yo fò la jenès konbat sa yo jodia si gon tribinal se pèp la l ye jodia. Sa si gon tribinal se nou menm pèp la pa ka pale. Morvan Canada te rèl Etazini e li gen enfòmasyon ke mwen menm kap viv an Ayiti. Se 2 e 2 sèvis de ransèyman sa yo la polis genyen kounya a wi. Te rèl a Morvan wi. Nèg sa yo ap fè gwo kòb a gouvènman peyi a.